Se sur ke nou menm ki trè fidèl abone ansanm avèk chanèl mwen an, la je parle de Miyou, Tati Miyou, je parle de Daphné, je parle de Girol, de Jinia, de Domo, pou ne site ke sila, men m konnen anpil nan nou la ki vrèman konekte ansanm avèk chanèl mwen an, konnen deja ke mwen gen yon videyo sou chanèl la ki disponib deja, ki gen pou tit. Jwa pa yo 2021 Donk m pa bezwen antre nan detay pou m di nou kisa jwa pa yo ye eksetera. Men nan videyo sa m te pale de yon famiy ke m te resevwa lakay mwen 25 desanm 2020 e ke se avèk yo m te selebre, m te manje, m te fè jwa pa yo. Donk m te pwomèt nou ke m pral fè yon ti videyo pou m montre nou kòman lakay yo ap viv, kòman y ap viv anndan lakay yo, kòman mezon yo ye, kòman zòn nan ye. Apre nap gen poun wè tout sa yo. M kòmanse fè premye pam nan. Men. M kòmanse fè premye pam nan. Sak siman yo. 6 sak siman. Gravye. M fè premye pam nan. Ou menm ki vle rejwenn mwen pou edem retire moun yo nan sitiyasyon sa. 5 timoun pa kab grandi nan tè. Yo pa ti chen, yo pa ti chat, yo pa ti bèt. Menm yon ti chen, yon ti chat ou genyen, yo oblije leve byen. Timoun pa kab grandi nan tè, nan labou. Non, sa pa ka fèt konsa. M kòmanse. Pou yo fin atè a, pou yo ka fon jan. M pa m pa nan domèn bagay mason, m pa konnen. Men mwen mwen kòmanse ou menm èske ou vle rejwenn mwen? Èske ou vle rejwenn mwen? Ou vle rejwenn mwen? Ebyen m ap kite ou fin gade videyo a, aprè sa pou w ka di m nan kè w si w vle rejwenn mwen. Si w vle met men ansanm avè m pou w ede fanmi Merisyen soti nan labou, nan tè. Nan zye dan blòk, nan zye dan wòch, nan tòl koule. Lòt pati a pa kouvri menm li menm. Donk, tout ane a la, moun sa yo, jwa pa yo ap enòm nan kè yo sou tout fò rejwenn mwen nan sa m ap fè a la. An nou swiv videyo a.

Li pa pou wè kèk lontan sou vizaj mwen, okontrè kè m ap kenbe m pa mete dlo deyò m pa kriye paske mwen pa ka viv konsa. Konsa. Nan m ap gade a. Donk se sè ke m mete plis imaj pou nou wè. Koman yon fanmi ap viv, donk yon moun ki gen kè, ki imen, yon moun ki sansib, ki pre, ki vle, ou ka kontribye, ou ka ede moun sa yo viv pi byen, viv nan yon pi meyè kondisyon. Dayè Bondye fè yo gras, yo gentan fè maksimòm efò, yo gentan gen espas la deja. Yo genyenl avèk swè yo avèk zong avèk zong yo kòmanse yo genyenl se vre m pa konn nan ki nivo yo solid ou pa men yo genyen dan blòk yo ki griyen donk nou pa gen pou nou wè video a plis mwen menm avèk mwayen pam m kòmanse m kòmanse yo ta sipoze nan weekend nan la fè atè a. Sa vle di rendu atè a rendu mi yo. Men tòn sa yo fò yo chanje, fò tòn yo chanje, fò lòt pati a kouvri, fò atè deyò a ranje, mwen menm pou kont pa m pap kapab. Donk vou, mes fans, pat bezwen fanatik mwen, yon fwa ke w gen yon kè imè, m ap kite mail mwen anba video a pou ka kontakte m pou di m wi Ariette m ap ede w. Ede on fanmi an Ayiti viv byen. Se jwa pa m, se ap jwa pa yo, se ap jwa pa w tou ou menm k ap fè sa. Paske yon fwa ke w kontribye pou w ede moun sa yo, ou atire yon sous de benediksyon, ou atire yon sous de enèji pozitif pou tounen vin jwenn ou bak. Donk m ap kite nou gade videyo an.

Se ak lanmou, ak lanmou ou ka. Ok jan nou kapab remake la kounya mwen avèk mesye Merisyen avèk madanm li moun sa yo se kòmsi fanmi nou ye kounya paske depi ou marenn pitit yon moun ou se dezyèm manman mande Bondye padon nenpòt sak ta rive se ou kap gen pou pran responsabilite pou di bon pitit sa se fiyòl mwen map avanse avèl manmanl pala papal pala donk se kòmsi son fanmi. E m pa konnen bò kote pa ou se konsa yo konsidere m tou. Menm bagay. Si se konsa Mako mèt konsidere m. Sa mwen felisite, m di Bondye mèsi pou moun sa yo, se paske moun sa yo se kretyen yo ye dabò. Malgre ou wè jan y ap viv nan sitiyasyon y ap viv la, e pa moun ki pral mete tèt yo nan bagay malonèt, nan zak malonèt pou yo rive. Men yo kwè avèk lafavè, avèk lagras de Dye y ap rive. Donk ou menm ou wè yo. Ou vle ede, ou vle patisipe nan favè sa, nan gras. Paske Bondye pa pase pa li menm, e pa ou menm. Bondye se pa ou menm l ap pase pou ede yo. Donk m pa konn si Monkonpè ta pa ajoute yon ti bagay pou di, èske w alèz? Oubyen èske w ta renmen? Ou ta renmen Bondye fè plis efò ankò? M ta renmen sa anpil Marco. Pou w avanse? M ta renmen avanse a Marco. Sa vle di sa k fè m pa jwenn tan priye paske posiblite yon ti jan dwòl m oblije, sa vle di m ap tann Seyè a.

Nou konprann chak imaj, e ke chak imaj sa yo rive sou nou, yo touche nou nan fon kè nou, nan konsyans nou. Ou konprann? Le peu ke w kapab bay. Le peu. Ou pa oblije milyodè, milyonè, milyadè. Ou pa oblije posede le mond. Le peu ke w kapab bay la kontribye nan ede nou fè fanmi sa a viv byen nan yon kay ki apwopriye pou tout timoun leve ladan. Kite yon kòmantè. Kite yon like, pataje video a e sitou kontakte m pou ka di wi map kontribye, wi map patisipe.